Gouvènman peyi Chili anonse yon subsidio ki ekstrememan enpòtan. Sa ka rive li pa bon pou ou, men li gen yon moun l ap bon pou ou. E m ap di w tou, gade videyo a e tande l avèk anpil atansyon pou w kapab konprann sa ke m pral esplike w la. Se yon subsidio ekonomik ki pou ki ap dirije vè tout travayè ki fè sèlman 30 è de tan jiska 45 è de tan pa semèn. Ebyen moun sa yo, yo ganye de manyè brit sèlman 393 mil 987 pèso. Kiyès anpil nan moun sa yo ye? Se anpil nan moun souvan fwa ke yo pa genyen yo pa fè ola extra e sèlman lè yo gen pou yo fè a yo fè sèlman ebyen jodi a ke gouvènman an wè nesesè ebyen pou l ede moun sa yo nan yon sans kote ke li anonse ke li pral bay yon sipò a moun sa yo ki konbyen l ye kijan sipò a ye premyèman ebyen se tout moun ki genyen 30 è de tan jiska 45 è de tan pa semèn ki ganye 393 mil 987 pèso brit. Ebyen anndan 393 mil 987 pèso a ebyen chèf travay ou a ebyen enpresa kote w ap travay la li retire ladan l pou l peye enpozisyon pou ou. Pa egzanp, si enpozisyon an, ebyen, nan FUNASA yo peye 40 mil pèso, nan AFP yo peye 30, ebyen, se Cynthia yo peye yon bagay, ebyen, apre ou pral wè ke ou pral rete avèk yon 300, 310, 315, jiska 320 mil pèso. Ebyen, gouvènman an, li menm, li chwazi pou l sipòte moun sa yo. Men,

ou dwe genyen yon kontra ki ekri a la manyè de kòd travay peyi Chili a, ok. Li dwe gen tout règ yo ladan l. Dezyèmman, ou dwe genyen yon swèldo bwit ki pi piti a 80 a 393,987 peso e ou dwe genyen yon kontra swa Ou dwe genyen yon kontra ki evalye, ok? Yo di ke yon kontra ki evalye ki yon kontra òdinè, ok, òdinè siperyè a 30 jiska 45 mil pèso. Sa vle di ki sa? Ebyen,

E yo di tou, ou dwe genyen, ou dwe kalifye. Se sa k fè m toujou pale ansanm avèk tout konpatriyòt ayisyen yo sou sa. Sa ki rele, ebyen, Registro Social de Hogales la, li ekstrèmeman enpòtan. Ou wè ki jan yo moute benefis la trè wo pou nou? Yo di w ke ou dwe kali, gen yon kalifikasyon sosyo-ekonomik anndan tramo sa ki evalye a 90 pousan. Ebyen depi ke ou genyen yon Tramo anndan rejistro sosyal li evalye a 90 pou san, ebyen si w pi ba li pi bon toujou men li kapab rive jiska 90 pou san. Pa bliye ou dwe gen yon kontra ki ekri nòmalman ebyen avèk tout nòm kòd travay peyi Chili e ou dwe genyen yon swèldo brit ki evalye a 393 mil 900 87 mil 987 pèso e an menm tan tou ou dwe genyen sa ki enpòtan toujou ou dwe genyen yon kontra ki siperyè a 30 è de tan jiska 45 è de tan ekstrèmeman enpòtan e sa k pi enpòtan se ke se kesyon rejistro sosyal de oganis la avan m fini videyo a kite m di nou chak grenn ayisyen kap gade videyo sa. Li ekstrèmeman enpòtan si e sèlman si bò lakay ou a ou pa an karantèn la semèn nan minisipalidad yo yo ouvri tout ok sikisal minisipalidad ki bò lakay ou a yo yo ouvri ok zanmi Al solisite sa ki rele Registro Social de Hogares la paske gen de benefis ou p ap kapab jwenn nan Chili. Li ekstrèmeman enpòtan. Pa bliye m di nou, si ou menm ou konnen ke ou nan sa m di la yo, pa bliye m di w, fò w gen yon kontra ki ekri avèk tout nòm kòd travay peyi Chili a, e dezyèmman ou dwe genyen yon swèldo ki evalye a 300, pi piti a 300, pi piti ke, ok, li kapab rive a 393.987 peso, e an menm tan tou, ou dwe, ebyen, genyen yon kontra ki evalye jiska pi wo ke 30 èdtan jiska 45 èdtan e an menm tan tou ou genyen yon tramo nan Registro Social de Hogares ki evalye a 90 pousan. Li ekstrèmeman, ekstrèmeman enpòtan pou nou konn sa. Babay, se ton plezi pou m te pote ti videyo sa pou nou. Gen anpil moun m konnen ki pral fache paske yo pa vle nou pibliye sa ki gen a wè a benefis men pa okipe moun nou bezwen yo si gouvènman an chwazi bay yo nou menm fòk nou pran yo anpil chilyen ap pale lè sa nou menm kontinye pran se ekstrememan enpòtan babay tchaww.